Bonjou tout moun! Jodi a se Pawòl pou ou Show Paw la ki rantre lakay ou avèk yon lòt sijè ankò ki se vyolans sou fanm. Fanm antan ke pilye nan sosyete a, antan ke manman lavi, sa pa vle di poutèt sa ke fanm pa pa sibi vyolans. E vyolans sa yo prezante sou nenpòt fòm. Pafwa nou konn sibi vyolans fizik, vyolans vèbal e menm vyolans psikolojik. E vyolans sa yo arive pou koze anpil dega nan lavi nou. Men pou nou debat sijè sa a jodi a, nou gen avèk nou yon diplome an administrasyon e yon chantez hors pair ki se Bertha Pierre Noël. Merçi Bertha parce que ou te aksepte envitasyon nan Pawòl pou ou. Mèsi Edwige, se yon plezi maten an pou m kapab avèk nou nan Pawòl pou ou. E mwen santi m vrèman kontan pou nou debat yon sijè ki vrèman enpòtan nan sosyete a. Mèsi bokou Bertha. Men pou nou kòmanse avèk sijè a, n ap fè yon ti rale mennen vini sou kisa ki vyolans sou fanm. Vyolans. Nou ta di se yon bagay ki, ke ou sibi, a lankont de ou menm. E se yon bagay ki gen yon efè negatif sou ou. Donk se yon bagay ou pa ta sipoze sibi, men ou sibi l malgre ou menm. Men, avan nou kòmanse, n ap mande Bertha, èske sa rive ou deja ke ou sibi vyolans?
Euh wi. Kanmenm w ap, w ap sibi yon vyolans kanmenm. E sitou vèbal. Ou gen dwa soti nan lari, epi yon moun di yon bagay sou ou. Ou byen yon gason li gade w yon fason e li di w yon pawòl ki deplase, sa se yon vyolans vèbal li ye. M gen plizyè jèn ki ekri m sou sa pou y ap eksplike m ke gen yon seri de kòmantè mesye yo ap fè lè yo soti nan lari a ki pa apwopriye ditou. Se yon sijè ki vrèman enteresan, men se menm si se pa sijè jodi a men se kesyon dabiman. Lè fi a abiye yon fason, mesye yo di ki trè pwovokan, e etandone ke abiman pwovokan, mesye yo twouve ke se dwa yo pou yo, pou yo, pou yo rele fi an atansyon, pou yo fè de kòmantè, an di kòmantè ki deplase, ki pa apwopriye ditou avèk fi sa. E gen, e gen, e genyen ki rive pi lwen ke sa, ki di ke lè fi a abiye yon fason pwovokan, Sa fi sa li rale atansyon moun pou yo vyole l, oswa an di se yon se yon sòt dapèl a la vyolans e se yon apèl o vyòl li fèt alòske se pa sa ditou. Fi an an swa li gen dwa pou li abiye jan l vle, se kò li, se li menm l donk li sipoze an posesyon e li sipoze responsab de sa l ap mete sou li e sa l ap mete sou li pa defini ki sa l ye jodi an. Dakò wi se sa. Egzakteman. Donk.
An nou, kòm se te yon brèf, nou ta nou yon brèf rale de vyolans vèbal la. Donk nan vyolans vèbal la, an nou tou tonbe nan vyolans fizik la, paske konnen vyolans vèbal la, depi gen vyolans vèbal, nou pral tonbe nan vyolans fizik la imedyatman. Donk èske ou sibi yon, ou sibi yon vyolans fizik deja? Bon, kòman m te kapab di sa? Wi, m kapab di wi. E kòman sa te pase pou ou? Euh, se te pa byen, se te pa byen. Lè yon fi di ke li pa dakò yon bagay, fò yon gason kapab konsyan, se pou l kapab antre nan konsyans e pou l di, lè fi an di non, se non. Paske vyolans fizik la, li, li plis, li plis manifeste li, se lè w ap, moun nan ap pèsiste w alòske ou te gentan di moun nan non, fò moun nan respekte desizyon ou. Donk. Èske sa te rive yon zanmi w deja? Èske w kab ba nou yon egzanp kriyan de sa k te rive ou menm oswa de yon pwòch ou? Bon,
mwen kapab di ke majorite jèn, m kapab di 99 pousan fanm yo sibi vyolans, vyolans fizik. Paske ou gen dwa nan yon relasyon. Epi sitou nivo sèks lè moun nan pral antre nan relasyon seksyèl, fi an gen dwa ke li pa nan pozisyon pou l fè sa, epi gason an li menm li pèsiste fi an pou l fè sa, li pèsiste, li pèsiste asta ke fi an li fè l, lè l vin fè l, li fè l kont volonte l, men se pa yon bagay li te anvi fè oubyen yon bagay ke li ta renmen fè, men nou sipoze. Suspann sa paske fi a se yon humain li ye li gen li gen li gen san kap koule nan venn li e li se yon moun ki entelijan a vrai dire se yon moun li ye tou li pa objè li pa objè gen gason ki pran yon fi tankou yon objè non fi an pa yon objè li se yon moun menm jan avèk ou a vrai dire si lè yon moun diw non se non paran yo tou nou dwe alèz avèk timoun nou yo tou pou lè gen yon bagay ki pase. Pou yo menm yo ka vin kote nou pou nou kapab pale. E sesi paran ayisyen yo sitou, si nou gen yon timoun, fòk nou asepte alèz avè l. Lè nou pa alèz avè l lan, li vin yon pwoblèm pou nou. E lè vin gen yon bagay ki pase, timoun sa li pa ka rive devan paran an pou l di men nan sitiyasyon l ye. E sitou paran yo pliz. Alèz avèk timoun yo, renmen timoun nan e moutre timoun nan ke w renmen l tou. Paske majorite paran ayisyen, yo pa moutre timoun yo lanmou ke li gen pou li. E sa vin pase ke timoun nan vin chache lòt bagay deyò e l al pran eksperyans deyò e sa vin bay pwoblèm ke timoun nan sibi nenpòt bagay e li pa ka esplike pèsonn moun sa. Egzakteman.
Pandan ke. Ou ap pale de kòman paran ayisyen pa montre timoun yo afeksyon ke l gen pou yo, donk timoun yo al chache sa deyò, sa vin kreye pwoblèm, e sa gen repèkisyon vrèman grav sou timoun nan. N ap tou fè yon parantèz sou Evelyne Sincère. Evelyne Sincère ki te sibi vyolans e ki te viktim vyolans. Donk Evelyne Sincère selon. Selon relasyon li te gen avèk paran li, relasyon sa pat vreman, an n di, on vreman, on relasyon ouvèt pou l te eksplike paran de ki sa k ap pase pou paran te ka okouran. Donk, etan done ke li pat alèz avèk paran o pwen pou l te rakonte l vi santimantal li, sa vin, sa vin youn nan koz ki fè ke li sibi yon vyolans konsa. Donk, selon ou menm Bertha, eske ou panse yon Ayiti ap gen yon lòt Eveline Sincère ankò? Bon, mwen kapab di wi. E te toujou genyen men yo rete an silans.
Poukisa? Poukisa paske, paske nan sosyete ke nap viv tankou Ayiti, manke edikasyon, timoun yo manke edike, paran yo manke edike timoun yo pou yo konnen ke depi yon moun ta fè tèl bagay, ou sipoze pale avèl. Paran yo manke ouvè avèk timoun yo, poukisa? Mwen kapab di, lè yon timoun li piti. Epi swa moun nan li gen yon zanmi l ki vin kote l, li fè l chita sou kuis moun nan. E defwa timoun nan li konn sibi yon bagay ke paran an pa konnen. Yo gen dwa di timoun nan, si w di sa, si w di paran w tèl bagay, men tèl bagay m ap di. Oubyen men tèl bagay m ap fè paran w. Timoun nan vin oblije asepte vyolans sa e timoun nan pa ka al pale avèk paran l. E mwen ap di sa, si. Genyen de jèn ki leve oubyen ki konsyan, ki konsyan e de jèn gason, de jèn gason padon ki gen konsyans ke fi an pa yon objè seksyèl, li pa yon jwèt a vrè di, li sa fò yo kanpe l. Ok.
Donk. Ou fè apwòch kote paran an sipoze mete timoun nan okouran de yon pakèt aksyon ki ka poze, ki ka pote pwoblèm sou li. Men, èske paran sa yo an swa, yo konn ki sa ki rele vyolans lan? Èske paran sa yo pa ap sibi vyolans lan, men yo pa konn ki sa l ye? Epi, se kòm si m ta di w, kòman m ap, kòman m ap kapab aprann yon moun, ann pran, pran yon pa egzanp, kòman m ap kapab aprann yon moun, La langue ta mare, si m pa konn pale l. Se menm jan kòman paran ap kapab di timoun nan kisa ki vyolans, si li pa konnen kisa ki vyolans alòske li menm l ap sibi l nan kay la avèk mari l, avèk konjwen l, avèk patenè li, kòman l ap kapab idantifye sa? Remak ke mwen fè ke pale avèk yon timoun de sèks li tounen yon tabou. Paske paran yo, yo pa vreman pale sa avèk timoun yo, yo pa vreman, yo twouve sa on tabou pou yo, e pou yo pale timoun nan de sèks, e yo twouve sa li vreman deplase pou yo. Se paske manke edikasyon, manke lespri yo manke ouvè pou sa, yo manke ouvè avèk timoun yo pou sa, e pi. Sa li vin koz ke yo pa ka pale bagay sa avèk timoun nan. Timoun nan vin leve an fason ke li wè sa se yon gwo bagay li ye, se yon gwo bagay li ye, edikasyon seksyèl timoun nan, se lakay li fèt, li pa fè lekòl. Ok.
Eske gen yon fason pou nou idantifye vyolans? Si, si nou ta, si ou ta pote yon konsèy pou sosyete ayisyèn nan, fanm yo, avèk mesye yo tou kap tande nou, eske. Gen yon fason, la a, ann di ke depi m konnen 1 plis 1 fè 2, se konsa tou si m wè moun nan fè sa, la a m gentan konnen se yon vyolans ki pral pase, pou m di moun nan fè atansyon a sa, retire moun sa sou ou, fè bag sou ou. Sitou nan relasyon amourez yo, nan relasyon santimantal jèn yo ap fè kounye a. Yo rantre nan relasyon an men yo pa konnen kòman pou yo evite jan de vyolans sa yo. Èske gen yon, gen yon, yon pawòl, yon eksplikasyon anplis ou te ka pote nou sou sa? Wi. E.
Sa ki pli enpòtan se ke yon fi li dwe konnen valè li. Valè yon fi paske yon fi li gen pouvwa. Petèt nou yo fè nou yo fè nou konnen ke nou menm yo minimize nou antan ke fam men si nou konnen tout valè ke nou genyen nou tap mache sou gason. Wi nou tap mache sou gason paske yo moutre nou depi lè nou piti ke se gason kap fè tout bagay. E poutan non, nou gen pouvwa pou n fè yon seri bagay, nou gen pouvwa pou n ale lwen. E si nou tap mete tèt nou an plas, nou tap wè Ki enpòtans nou genyen nan sosyete a? Donk avèk enpòtans sa yo, nou pa t ap sibi jan de bagay sa yo. Nou pa t ap sibi vyolans sa yo. Tout vyolans sa yo n ap sibi yo, nou pa t ap sibi yo. E fi yo, silvouplè, pale. Si nou wè yon bagay ap pase, pale. Si m sibi yon bagay, mwen pale, mwen eksplike sa m sibi a, lè yon lòt moun pral sibi l, l ap gentan konnen ki sa l ye. Donk l ap kanpe. Li enpòtan pou w pale. Lè w sibi yon vyòl, li enpòtan pou w pale. Lè w sibi yon vyolans, kèlkeswa li te seksyèl, li te seksyèl, li te vèbal, li te fizik, li te psikolojik, eksplike l. Pale, pote plent. Pote, pote plent bay konsène ki responsab sou sa. Lè w pote plent, ou evite yon lòt moun tonbe ladan l. Si ou te gen yon pawòl final ou ta pote sou vyolans bay jèn gason kap tande nou maten an, bay jèn fi kap tande nou, kisa l tap ye? M ta di yo sispann, sispann fè vyolans sou fi. Map toujou redi l ankò ke nou pa yon objè seksyèl. Se pa senpleman seksyèl, nou pa yon objè, nou ka fè mye ke sa. E eduke eduke tèt nou pou lè ke nou gen yon fi pou nou konn kijan pou nou pou nou e sèvi avèk li e pou nou pa di yo nenpòt pwopo paske sa li blese li fè anpil moun anpil moun anpil moun e gen depresyon wi anpil jèn sibi de depresyon e de e moun nan gen dwa pann tèt li tou. Sa li ladann sa nou dwe sispann sispann fè vyolans sou fi. Donk
pou nou pa bliye mezanmi vyolans se yon bagay ki trè ki trè nefast pou sosyete nap viv la. Vyolans menm jan Berthe a di li, li ka arive koze moun nan siside tèt li, moun nan tiye tèt li. Donk vyolans yo mesye lè si se nou menm kap fè yo. Pa bliye ke nap fè vyolans sou yon fi, manman nou se yon fanm li te ye tou. Donk menm jan nou ta renmen pou yon gason trete sè nou, menm jan nou ta vle pou yon gason trete manman nou, trete ti sè nou, gran sè nou, kouzin nou, yon fi ki pwòch nou, se konsa tou nou sipoze trete fi ki avèk nou an. Donk lè nou wè yon fi nan lari abiye avèk yon fason ke nou twouve ki trè trè pwovokan, donk lè konsa. Sa m ka di w, vire tèt ou. Oswa mache. Paske fi a gen dwa pou li mache fason l vle menm jan mesye yo gen dwa pou yo mache san chemiz, fason yo vle. Fi yo gen dwa sa tou. Donk mèsi paske ou te prete atansyon avèk pawòl pou ou maten an. Donk sa m ka di w, si ou poko abone avèk chanèl la, pa bliye abone, kite yon kòmantè si ou te sibi vyolans. Mwen envite w pataje sa nan kòmantè avèk nou. E si ou bezwen kontakte nou dirèkteman, pa bliye ekri nou, n ap trè ouvè pou nou reponn ou e pou nou ba w tout sipò ke nou kapab. Donk mèsi pou tout paske ou t ap swiv Pawòl pou ou, a la pwochèn. Babay!